Men genlè misye misye danje anpil. Bon misye frajil wi papa.
Lè wap pale de misye a genlè misye pa jwe non. Apre misye patnè mwen m wè misye k ta pou dè dom apre ou ou menm pou m ta kenbe nou la paske nou son pitit pa jwe. Non Dali nan antann nou pa bezwen rale zam sou mwen pou anyen bagay sa yo an nan antann nou. Kòman antann nou? Ave di m ka jere w apre bagay sa yo mwen pa menm wè m met zam ou an desann zam ou an e pa paske m pa w non mwen mèt desann zam ou an.

Ou konnen. Yo m bezwen anpil menn. Non pa di m ou bezwen m ou konnen m son nèg m endepandan piti sa sòlda m pa gen nèg m. Nou pa jis ou bay nou Monchè ban m di w menn.
Yeah. Kounya menn m pa ka mache san zam ok.
Sa k pase w menn. Monchè m gon bòs m ap fonksyone avè l la e misye k ban m jeneral kounya. Depi li kite Lando la l mouri. Misye tonbe? Yeah e monte jeneral kounya menn. Monchè nou gen anfas la. Misye gon kob la li bezwen jwenn la monchè nou misye manke nèg bon sa manke nèg epi kounya li vin chache nèg bal
men ou konnen nap fonksyone ansanm lontan
monchè m vin kote w la pou banm èd ou m pa konnen si wap banm yon grenn nèg yon de grenn nèg. Non monchè m pap baw yon grenn nèg de grenn nèg ou konnen m pa jwe map nan do w men nap gen piti sa avèk nou kòm yon sòlda. Espyon kèlkeswa kote nou bezwen l lan antèn nou. Pa gen pwoblèm. Ou konprann?
Ok, banm Misye ap avè nou. di. Banm di yon bagay.
Kounye a se mwen bòs la ap tann la. M pap ba w manti. Nou gen yon, wè, bòs la gen misyon la li banm pou m fè. Tout bon?
Men, yeah, men m bezwen nèg ki pou avè m. Men ou konnen m pa fonksyone san lajan dò. Non, gen lajan.
Gen kòb. Paske gen yon gwoup, gen yon lòt baz ki kanpe anfas nou la. Gen kòb.

Map kite piti sa nan menw. Wè piti sa? De fason. Yeah.
Ou bezwen vire l nan dwat wap jwenn. Ou bezwen l nan dwat wap jwenn. Hein pa gen pwoblèm. Konprann?
Eman pe ou menm wap nan wap nan dwe misye. M gon bagay m pral fè fin fè misyon. Lèm fin fè misyon an, map vin jwenn ou map map rejwenn ou nan baz ou. Wap vin jwenn mwen nan baz mwen.
Di bòs la kite yon kès wonm pou mwen paske ou konnen fòm ba yo fòm bay lwa fòm bay lwa ou bwè dlo.

Mwen Rapha vin kotem la matin an kounya son lot mouvman k pral gen ou konprann pase misye yon bon boss misye gen la m pral vire a misye matin an bal tèt bal tèt pa gen rans e matin an wè m pral komanse m pral achte de sak boss a mete nan kwen ba m ka boule menm. Baka li pa grese lontan non. Bon, pral brase m gen misyon m pral fè la. Tout fè misyon la. Vin bak.
Nan trap a pati m ba misye. Ah, mwen te mwen misye.

Ou konnen se jeneral mwen, nenpòt bagay ou konnen fò banm sekirite men. An ou preske rive sou mwen la men pa gen pwoblèm non. Map tann ou baz.
Yo banm ti bagay. Ou wè bòs sa? Bòs sa pa jwe baz. Ou wè lè w rive, pa gade l nan je fiks. Ok? Se mwen k pou pale avè l. M ok?
Yeah.
Pa gen pwoblèm non mwen. M pote fòn la, m pral rele, m pral rele w yon boul grenn mwen la, m pote 2 manch mwen. Pase la, nan san nan sa nèt bagay yo vin frajil la wi.

Men si w pa pran tèt ou lajan ka fè w pèdi vi w konprann sa map di w la
e eske misye misye ame eske li sa piti sa tande piti sa nou sot pran nou sot pran l nan zam tande nou sot pran l nan nou sot pran l nan baz li ok nou sot pran l nan baz li piti sa deja nan baz deja l toujou gen zam sou li ok eyy robeto kot misye mwen lè m te a robeto a lè m te di w m pral de nèg sa yo robeto pran yon lòt wout li di l pral de yon fanm. Shit man. Wè, misye kòmanse nan fanm bonè men e premye sam di misye mdi misye pa gen damou nan sa. Nan baz mwen nèg pa damou e nan bagay sa fè Rebel trayi men. Antouka bon bon.
A palan de sa boss lan. Kilè nap kòmanse rive sou. Kanpe la kanpe la kanpe la kanpe la. M gen misyon pou ou men kanpe la. Ou kite misye a la zam nan?
E Roberto? Ahan. Wi m pran m te pran zam nan.

Yo kman ap fè. Yo men sa kap fèt. Kote w ye la baz. An pa gen pwoblèm. Map voye chèche w kounya. Dakò. Yo. On nèg kap vini. Nèg la dèyè a. Anba ti mòn nan. Map pran ton kò misye. Vin ansanm a misye mwen tande. Ok avance.
Yo konn sa yo. Freo bay bravo sa sekirite. Yeah.

Manzè. Si manzè pa obeyi pou l vin nan baz la. Pou l vin machan ba lòd. Epi m bay manzè prensip. M ap dezame l pou 3 mwa. Si manzè pa asepte, elimine manzè. Yon fwa li paske e manzè pou nou elimine pou nou kapab antre sou lòt moun. Paske li ta sanble li mete ansanm avè l tou vre. Ansanm avè lòt demwazèl la. Fò nou tiye moun sa yo pou nou kapab jwenn dil la.

Cheri la nan bra nap pase nou la ui la pa gen chalè ni nan non. Ay pou mwen non cheri.
Map tann ou. Cheri ou konn sa map fè la. M pral kite yon m pral kite yon mesaj pou pa kite zaw pou m fèl konn kotem ye epi map tou ale tou may chanje rad ret la pa fè kè sote non map vini paske ou konnen dep avanyè menn maron sèl rad sou mwen bay sa ou map vini. Ebyen ok m bezwen al chanje rad sa sou mwen tou wi paske depi avanyè maron sèl rad.

Sa nap fè menm. Yo Fòn ta rele papa a poun ta dil yo nan yo nan Etazini
Krèt menn Fòn ta relel menn Yo menn bay telefòn sou mwen non menn Pretem telefòn ou bòs
Papa w konnen l te byen jwe Papa w konnen nou pa gen grenn nan bouda nou yo menn Kote nou nan Alewis la.

Wap rive sou mwen Ebyen map tann ou m pare pou ou m tou chòt ou la nan menm wap pran pòz ou men oh oh m pat di w m te tire sou ou m pa pran ou ou te disparèt e depi w te banm zam ou te pran ou te banm kout kòb zam menm depi map regle sa yon lòt jan chòd ou la nan menm tande bòs chòd ou la nan menm bon m poko ap negosye kounya m poko ap negosye non m tou l nan menm menm yo oh oh kòb pawòl menm.